wap gade la si wap byen gade wap filme kote pèp la ap fonksyone e monchè menm kochon pa ta ka fonksyone la dan an di an di pèp la oblije vin defan yo vin pèse kan goud yo pou yo bay ti moun yo manje konprann e mpanse komine abriko a abriko bonbon te ranpli nan afè eleksyon poutan se pi mal li vin pi mal gen depite chavnè sa e kaka bon e kòm si m ta di w sa e kaka l voye sitou nan zòn bò lakay mwen gen belizè sa menm se piye l vin piye e komin abriko a vòlè tout sa k te ladan ata menm fè ki te genyen pou mache a tòl bwa belizè pran yo l al fè kay Lakay li, bagay sa yo. Monchè, anfen. M pa wè sa m te ka di pou nèg sa yo ta met men nan pat la. Pou yo ta fon kote kòmsi pou pèp la lè yo vin nan mache le vandredi, pou yo ta ka ouvri kò yo menm. Chè, m ta ba w, ban m ba w, ban m ba w yon ide. Eseye filme mache zòn sa yo pou wè si sa yo se kote moun ap fonksyone gen mache. Eseye fè sa pou wè. Gade pou wè, gade, gade, gade sa nèg yo vin fè kòm si mache nèg yo di se mache li ye. Enben, si l fè kap la, konprann, si l fè kap la yon ti lapli, se lakay mwen la tou pre a, kay parenn mwen, e kay lòt moun nan vwazinanp yo, yo pral fè ti detant yo, yo pa gen kote. Menm ti pre la ki te gen ans, nan ansyen tan matchou yo te bay, moun yo kòm si y ap pyele, pyese yo, kole pyese ti moso ki te chire deja. Kòmsi pou yo mete sou yon ti kay yo fè pou yo ka fonksyone. Men kisa nap mande nou menm? Monchè,
yon sèl bagay map mande nèg yo kòmsi yo te gentan fin manje lajan yo, gade si yo te ka jwenn posiblite pou yo ta kouvri ti yanga yo te fè a. Konprann? De manyè aske lè lapli ap tonbe, pou moun yo ka foure tèt yo.

Koz yon chen pipi, match la gentan termine, gade. Menm langa sa. Mesye yo ta kouvri. Yon fason lè moun yo vin nan mache. Yo ta rete. Lè la pli tonbe. Men jodi a la. Yon la pli ap farinen. Pa gen moun ki jwenn kote pou yo pare la pli. Koz mache a termine a 2 je. E vòlò politisyen yo pa janm wont yo toujou ap mache sou moun. Men ni nan mache kalem nou ye la. Li fè 2 jè mache a tèmine koz yon lapli ap farinen. Vòlè politisyen abriko nou yo vòlò lajan mache a men ni ann swiv avèk nou. Men ni pi gwo mache ki genyen pou komin nan. Mache kalem.

E nap mande otorite yo, moun ki deja pran lajan mache a donk ki fè kwaksesa, kwakseswa avèk lajan sa, enben moun sa yo nap mande pèp kalemb resi pa ka sipòte ankò, alò pou yo kapab e lajan sa ki te debloke pou fè mache kalemb lan, pou nèg yo kapab remèt lajan sa pou yo retire moun yo nan sitiyasyon sa. Jisteman e m pa ka. Vin di w nan men kiyès lajan an tonbe. Men alò, moun ki te prezante kòm si, ki te vin prezante, ki te vin fè foto e mache a, donk ki te di ke, men kòman yo ap fè mache a, moun sa yo, avèk yo ke nou ap pale. Alò, moun sa yo, se pou n fè tout kwakseswa e pou n wè kòman lajan sa nou pran, si se pase l pase nan men nou, e men pou n wè kòman pou nou remèt lajan sa, ou di mwen. Si n pa ka fè yon gwo langa menm jan ke nou te prevwa pou nou te fè l la, men li menm yon ti langa nou kapab fè pou pèp ayisyen, pou pèp Kalen, sitou pou mache nan twazyèm seksyon kominal Dèzabigo a. Otorite yo, moun ki te pran alachay yo, sitou, m pa konnen si se majistra, m pa konnen si se kazèk osino si se depite, donk. moun sa yo nou santi nou pa kapote ankò alò e pou n fè tout emèjemsi pou nou kapab fè li mèt yon lan anga epi pou moun yo kapab e jwenn pou yo chita pou yo vann e ti penitans yo paske e machann yo la m santi ke yo ap mal pase la depi l fè lapli e menm sitou tou pou moun ki e kap vin nan mache a tou. Nou sibi aksyon an tou. Si lapli ap tonbe la, ou oblije la, se kouri w ap kouri, ou pa konn ki kote w prale.
Li fè dezè avèk kèlke bòn minit. Jodi a se vandredi 12 septanbre. E nou fon kout pye nan mache Kalèm. Mache Kalèm se youn nan pi gwo mache ki gen pou komin Abriko a. Gade! Nan lè li ye pou mache kalen m gentan tèmine koz yon lapui k ap farinen nou aprann ke te gen kòb ki debloke pou mache kalen m fèt koz politisyen abriko nou yo nou kapab di vòlò.

Yo t ap eseye poze tèt yo kesyon. Lè moun sot lòt kote, lè moun vin vann ti penitans yo, yon chen pipi, yo pa ka ret nan mache a. E pou moun sa yo toujou rete ap gade moun nan figi? Ann al swiv ansanm avèk nou kòman mache kalenm ye mache mesye politisyen yo vòlò lajan ann al swiv avèk nou kòman sa ye zanmi entènot Goddess Info.